Viv, paske nou pap gen yon dezyèm chans pou nou viv si se pa pandan nou nan lavi a. Map raple nou ke nou pa mèt tèt nou. Map raple nou ke souf la se yon kado ke l ye. Mwen rele Miria Charles e anpil moun konnen m sou non de plim mwen ki se Sister M oubyen non ke yo ban mwen nan medya ki se. Tati M, Aktyèlman, mwen genyen 56 an, paske m fèt an 1965. Mwen se yon manman pitit, mwen gen 2 pitit e mwen se yon atis. Mwen se yon pèsonaj de medya yo tou e mwen travay nan sektè asirans paske mwen etidye jesyon e mwen fè karyè tou nan labank. Aktyèlman, yo konsidere m tankou yon enfliyansè paske mwen fè motivasyon pou kominote mwen an jeneral e mwen enterese m a tout sa kapab, ki kapab amelyore lavi nan kominote. Lavi pou mwen menm e se yon rezime paske lavi an tèlman anpil ki tout bagay nou ta kapab di de li. Tou dabò se prezans nou kote nou ye a nan espas sa a sou tè a. Se egzistans nou e se misyon nou ke nou vin ranpli. Pou mwen menm se sa ki lavi. Mwen vle kwè ke si pa genyen yon ansanb de mezi ke nou menm kòm moun nou pran, si pa genyen yon ansanb de sakrifis ke nou deside fè, e si pa genyen tou yon ansanb de valè ke nou pwone, enben nou pa ka pale de lavi. Paske se pa sèlman la fizikman, men se kreye tout sa ki kapab pèmèt ke sa a nou rele lavi an,

Mwen se Truman Barbier, m gen 62 zan e m ap travay nan administrasyon, spesyalman dan yn egliz evanjelik. Donk m konprann lavi kòm yon etap tanporè sou sèt etè e answit lavi se yon mwayen ke ou gen yon ti tan pou fè answit. Ou gen pou di sa kanmenm.
Mwen se yon jèn antreprenè, mwen se yon fonksyonè leta, mwen se jurist epi mwen se yon makeup artist. Yon antreprenè an Ayiti, fondatè Maksaj ki se yon konpani masaj ki fè. Masaj a domisil an Ayiti avèk e mwen se fondatè an Ayiti tou ki se yon platfòm touristik. M ap viv New York. Mwen se yon nurse. Je suis dans les sciences juridiques, plus précisément je suis avocat. Mwen se journaliste, prezantatris e reporter de Radio Nationale d'Haïti. Mwen se yon visual artist ki focus sou fè foto avèk video, presizeman dokimantè avèk piblisite. Mwen se reprezantan Sequoia Studios. Ekonomist, mwen se animatè egalman.
Li pa fòseman menm bagay pou tout moun paske lavi a gen de sipriz, lavi a gen de moun li kapab bay yon opòtinite epi se pa menm opòtinite sa ke l bay yon lòt. Men mwen menm. Youn nan pi gwo eksperyans e pi bèl eksperyans, pi bèl kado ke lavi an ban mwen, se pèmèt ke mwen menm, mwen se yon manman, donk mwen bay lavi. E se kòm si m santi ke gon e gon fason ke m pèmèt lavi an pèpetye, paske mwen te genyen yon gras pou m te kapab bay lavi e akonpanye ti èt sa ke m mete sou tè a, avèk gras Bondye natirèlman, e pou m akonpanye l, pou m fè de li menm, yon moun paske se pa sèlman bay lavi se pa sèlman adopte yon timoun oubyen se pa sèlman e di ke wap pran swen yon timoun men se kanalize enèji timoun sa fòje tanperamann edel poul kapab genyen libète pal nan chwa ke lap fè men poul kapab gen de baz ki solid mwen panse se youn nan pi bèl kado ke yon moun kapab genyen pou akonpanye yon timoun. Gade l grandi epi pou gon satisfaksyon pou di mwen te pote patisyon pa m nan jan moun sa a li menm kounye a li pare pou l fè menm cheminman sa a avèk yon lòt. Vreman pou mwen menm pa gen pi bèl kado. Nou genyen pwòp valè pa nou timoun. Fò nou konnen sa nou vle ok fò nou konn sa nou vle fò nou konn sa nou vle ye demen si Dye ve. Èske nou konnen ke nou gen anpil valè? Èske nou konnen ke nou gen anpil valè nan zye Bondye? Nou konn sa? Nou konn jan Bondye renmen nou? Nou gen anpil valè. Ou konn sa fè Bondye gen, nou gen anpil valè pou Bondye? Premye bagay nou ka respire, nou viv, nou egziste. Li konn valè nou. Nou konn sa? Chak sa k nan kò nou la enpòtan.

Avan m mouri m ta renmen vin agonòm. M ta kontan vin pastè pou m te ka ede pèp la, pou m te ka sèvi Bondye.
Avan m mouri, m ta renmen aprann pale twa nouvo lang. M ta renmen vizite le plis de peyi ke posib e m ta renmen vizite lespas.

Avan m mouri, m ta renmen gen pwòp antrepriz pa m pou mwen ede tout moun ki nan bezwen e pou m bay travay.
M ta renmen fè, m ta renmen, mwen se yon gwo jadinye, m ta renmen vin pi gwo jadinye toujou nan mond lan. Se rèv pa m. Kesyon moun bezwen fè yon jaden, ou bezwen plante gazon, m ap ba w sa, nòmal, bagay de byen. Mwen se yon gwo jadinye m ye, oke, se rèv pa m. Kite peyi a se youn nan sa m ta renmen reyalize pou m al konstwi tout sa m vle e ede moun ki. gen atant yo de mwen menm. M ta renmen gen yon fanmi ki stab e m pa ta renmen gen kreye fanmi pa m nan menm jan ke mwen te paske mwen viv nan yon fanmi monoparantal.
Lavi an pa ka pèmèt mwen fè tout sa m vle. Mwen se mizisyen e se youn nan bagay vreman ki ede m nan lavi paske m toujou ap konpare tèt mwen a yon patisyon. Sa vle di ke li ekri, men mwen gen posibilite pou m kapab fè dout zaranjman, m gen dwa fè yon entèpretasyon epi nan mitan wout, gon bagay ki pase mal, m gen dwa ap chante Epi mwen anwe, vwam koupe, men fòm gentan konnen kijan m pral jere sa pou moun ki anfas mwen an li pa desi de sal tap tann de mwen an. Se menm bagay la pou lavi pou mwen. Sa vle di ke mwen gen rèv mwen, mwen gen bagay mwen vle akonpli, epi sa ka rive ke destine m pa mache avèk fòseman sa ke m te reve, enben mwen remete tèt mwen an kesyon, mwen regade ki lòt bagay mwen ka fè, epi mwen di ok, ann eseye sa, Si l mache, trè byen. Si l pa mache, ki sa m pral aprann? Si s on echèk, ki sa m pral aprann? Si se yon erè ki te fèt ki lakoz, epi mwen redefini m, mwen repozisyone m, epi m repati. Se poutèt sa moun toujou wè nan mwen menm yon moun ki pozitiv, paske m pa kite se lavi an ki enpoze m sa l vle a, men se tankou m ta di w m vle mache avèk lavi a. Li fè la a, m fè la a avè l tou. Li fè la a, m fè la a avè l tou.
Rèv mwen se pou m vizite tout peyi ki sou kontinan Afrik.
Gras avèk platfòm touristik an Ayiti, mwen gen chans dekouvri anpil kote nan peyi a. E. Sa vin fè m konprann lè m pale de Ayiti, m pa sèlman pale don sèl kote. Sa vin fè imaj mwen gen nan tèt mwen de Ayiti vin divès. M gen yon imaj kote lè m leve nan yon maten m ap gade yon kafe k ap koule ki ban m yon sant ke m pa jwenn ankenn lòt kote ankò. M gen imaj kote lè m ale Sodo pa egzanp m wè yon mèvèy natirèl ke m p ap jwenn ankenn lòt kote ankò. Chak kote m al dekouvri Ayiti montre m pi plis jan peyi a rich, jan peyi a gen posibilite, jan peyi a gen potansyèl ladan l. Rèv pa m se wè Ayiti ap fleri. E avan m mouri, m vle kontribye nan fè Ayiti sa l dwe vin ye a.

Bon, pa rapò a Labib ta di kèlkeswa moun nan e kèlkeswa nasyon ke li ye a, li ta dwe mennen yon vi enb. M ap reprann sa a, imilite s on fòs li ye, menm si anpil moun konnen s on feblès, men s on fòs li, li pèmèt ke nou youn konprann lòt. E dezyèmman, li ta bon pou tout moun konnen ke gen yon dènye jou k ap rive sou li. Bondye. Mete nan nou yon santiman, ou pito yon santiman detènite, sa vle di ke yon jou ap rive fò ou al rann kont.
Anvan m mouri, m ta renmen wè yon pakèt bagay. Youn ladan yo se wè kisa Sequoia devenu, wè kisa pitit mwen vin ye. M ta renmen wè l jwenn premye travay li pou m wè kòman l jere sa. E m ta renmen wè l k ap jere antrepriz, yon antrepriz pou m wè kòman l jere sa. M ta renmen wè tout pwogrè l fè nan lavi l. M ta renmen wè madanm mwen, apre tout efò l fè, apre tout efò l ap fè pou fanmi an, m ta renmen wè apre ventan, Koman l ye, koman l satisfèt. M ta renmen wè manman m pou tout sa l akonpli, pou tout moun li ete. M ta renmen wè aprè ventan oubyen karantan pou m ap pale avè l pou m ap di l men zèv li yo, men kisa l fè, men kote l rive jodi a. M ta renmen wè koman, kisa k pral rive avèk Ayiti nan 70 an. Ensi ke tout moun nan ekip mwen k ap fè efò. M ta renmen wè nan 30 an, nan 20 an, kisa yo fè, kisa yo reyalize, kisa pwojè sa yo nou te fè yo. Ki sa yo pèmèt nou fè? Lè m te jèn, lè m te timoun, mwen te gen kòm rèv pou mwen te yon òtopedis. Alò, lè m te timoun mwen te gen yon defisyans sevè an kalsyòm e sa te konn ban m pwoblèm anpil epi doktè m te konn wè pi souvan se te òtopedis. So m pa konnen si se byenveyans doktè a, bonte li epi sa te vreman mennen m sou chemen kote m te di lè m gran m vle yon òtopedis. Men nan tèt mwen se yon moun k ap kole zo, ou konprann, lè yon pye kase, lè yon bagay ki ranje sa. Lavi a vin fè ke m pa. akonpli rèv sa a. Men m pa desi, m pa fristre. E se youn nan bagay tou mwen kontan, kòmsi mwen di, m panse m fè plis bagay ke sa. Mwen pa fè kole zo a fizikman, men m ka di psikolojikman, mwen akonpanye anpil moun, m aprann rekole mòso, m aprann rekole relasyon, e m panse ki toutotan. E mèveye si m ka di pase ke e gen anpil lòt bon òtopedis e men petèt ke yon zòrèy, yon epol ka fè defo nan lavi pou moun, mwen fè sa pou yo. Donk, se nan sans sa m di w ke mwen toujou redefini, m repozisyone m. Si yon rèv pa ka reyalize, sa pa fè ke m pral fristre, sa pa fè ke m pral di ke lavi m gache e anplis m pa repòte anvi m sou pitit pa m. Sa vle di sa m pa reyisi a, m pa bay yon pitit mwen presyon pou se sa ke l fè, non. Mwen konnen ke lavi a gen sipriz ladan l, se pa mwen k chwazi pou m pa t òtopedis, men se de revè ki te vin rive nan lavi, m pa t ka al nan medsin, m te oblije fè dotre chwa, mwen fè yo avèk otan de pasyon e m ap mache ladan yo nan moman.
Ta renmen fon bel komès avan m mouri. M ta renmen fè anpil bagay.
Kòm yo anpil, m ap enimere kèk ladan yo. Premyèman, avan m mouri, m te di fò m konstwi yon sòt de konpayi avèk zanmi m, ansyen kondisip mwen, pou n eseye kreye plis djòb, anplwa, e eseye ede moun ki nan nesesite. Aprè, se gen rèv pèsonèl mwen ki se. boukle etid inivèsitè mwen avèk pou m gen menm, m pap di yon doktora men petèt yon mastè nan sa m ap fè a. Paske m gen fanmi m ki gen atant, m vle konble atant yo.

Lòske yo pa gen konviksyon lakay yo, li pwodui menm tout sa ou pa ta atann ke rive lakay ou. Ò, lakonviksyon se yon bagay, se yon pwen enpòtan nan lavi kèlkeswa moun e ladetèminasyon egalman. Pou w akonpli sa w bezwen akonpli. Konviksyon, la disiplin e la detèminasyon.
Mwen gen konsyans ke anpil fwa nan pakou mwen nan lavi m, m pa fè ase. E se pa paske mwen pèfeksyonis ki fè m di sa. Se jis paske m parese. Sèten fwa, sèten jou m leve m pa sou anyen ki di kòmsi m pa pral tchwe tèt mwen pou yon bagay. E èske sa bon èske sa pa bon m pa konnen. Men son chwa ke m fè e petèt ke se kote atistik mwen. Donk rèv sa a mwen te ka reyalize l a yon sèten moman. Paske e jan m di w lan nan lavi ou gen dwa gen plan. E pi yon bagay vin rive pa egzanp mwen nan ka pa m se lanmò manman m e m te trè jèn nou te oblije vrèman rebat kat yo m pat ka al nan medsin. Men apre sa m vin reflechi m di men nan tan tèt mwen, mwen vin pran kap mwen, m vin ap travay eksetera, m te ka al pouswiv rèv sa. Men antretan, vi ke m se yon moun ki gen anpil kòd nan lak mwen epi mwen jwenn m ap fè sa, m ap fè sa, m ap fè sa, m vin pa fè efò pou sa. Men e rèv la, an n di ke l pa la ankò. M pa gen ankenn pwoblèm a sa. Ok? E bon, kòm m pa kwè nan reyenkanasyon, m te gen dwa di non lòt vi petèt m te kapab sa. Men m fin kwè tou se pa t destine m. Paske si se te destine m, m kwè nenpòt kòman ou konn yon rèv ki la epi menm lè ou menm ou pa branche, rèv la fè w sonje l. M panse definitivman non. Li pa t pou mwen.
Avan m mouri, m ta renmen reyalize tout rèv manman m te genyen. Byen avan pwojè pa m yo, m ta renmen wè l k ap souri, m ta renmen wè l k ap viv vi ke l merite a. E tou, avan m mouri, m ta renmen wè ti sè m nan ki vin fanm ke l vle vin ye a. E jistaprè, sa ap gen yon gwo pati nan sa m vle reyalize avan m mouri. E mwen menm, m ta renmen m wè m tou ki vin kokennchenn fanm sa ke m reve vin ye a e ke tout moun ap tann ke m vin ye a. Avan menm ke m kite tè sa a, mwen ta renmen egzèse metye mwen ki se ekonomi o pwofi de peyi mwen, pèmèt ke peyi m gen yon pi bòn sante ekonomik, Mwen ta renmen yon bon mari pou madanm mwen, yon bon papa pou pitit mwen, e egalman egzèse metye jounalism, yon metye ke mwen renmen anpil, pou mwen reyalize de gran repòtaj, ekri anpil bèl atikl, pou m kouvri anpil evenman nasyono kou entènasyono.
Nou tout ta sipoze Nou tout ta sipoze mennen yon vi ki pou pèmèt ke youn lòt viv ansanm. Kòman? Nou sòm tout dè zèt imen. Bezwen youn ta sipoze bezwen yon lòt. E pa konsekan, Bondye ki mete vi sa nan mwen menm, nan ou menm lan, li mande dabò pou n ta konekte a li menm. Poukisa? Se Bondye ki pral Enspire ni mwen ni ou pou n fè sa ki byen.
Avan m mouri, mwen ta renmen kreye pwòp biznis pa m. Mwen renmen mòd anpil, donk mwen ta renmen gen yon boutik kote m konnen tout Ayisyen renmen kopye tout sa aletranje pote pou yo. Mwen gen anpil pwojè kote m ap kreye pwòp modèl. Mwen ta renmen vwayaje tou, ale a Pari sitou, ede lòt ki nan bezwen tout sa, kreye òfelina, tout sa. Avan m mouri, mwen ta renmen tou dabò vin yon gran pwofesyonèl. Apre, mwen ta renmen fè le tour du monde viz poum ka vizite les 7 merveilles du monde. Answit, mwen ta renmen rekonvèti m an atis pent nan vyeyès mwen pou mwen fè tablo. Sa ki pi enpòtan pou mwen, avan m mouri m ta renmen viv, paske anpil moun sèlman egziste men yo pa viv.

Tout moun k ap viv sou tè a konekte, yon fason oubyen yon lòt. E m pa pral fè de gran zanvole mistik oubyen ezoterik pou esplike kòman nou konekte, men lefètke dabò nou tout gen menm estrikti, se zo, san k ap koule nan venn nou, se lespri ki mennen nou, fò n ka bouje, etsetera. Donk, la a, pa gen manti, pou moun, se menm estrikti a pou w genyen. Tout moun gen egzakteman Menm prensip yo ki mennen w. Si w pa gen souf lan, ou mouri. Si san w p ap sikile byen, ou malad. Donk nan sans sa a, o depa, nou konekte. Kounye a, lè w pran yon lòt plan, yon lòt dimansyon, ki sa k fè ke a yon moman done, ou kapab gen yon ide, epi ou rann ou kont ke se pa ou menm sèl ki te genyen l, gen yon lòt moun ki te genyen l a yon moman. E se sa k fè tou nou antre nan prensip ki di ke il n'y a rien de nouveau. Sous le soleil, menm kan gen nouvèl kilti, menm kan gen de jenerasyon k ap chanje, k ap chanje, gon bagay ou gen ki vin nan tèt ou a yon moman, ou pa t menm konnen ke l te egziste deja, men ou rann ou kont ke se pa ou menm ki kreye l. Donk ke wi, e pa gen manti nan sa. Malgre ke lèzòm vin avèk yon seri de bagay, de rasis, de segregasyon, etsetera, men finalman yo sou blòf, paske tout estrikti an rete inik. Si w pa kon sa. Ou pa moun. Donk pa gen manti ladann. Nou konekte.
Anvan m mouri, m ta renmen tout kokenn chenn pwojè k ap jèmen nan tèt mwen yo vin yon reyalite. Men, m ta renmen yo reyalize nan peyi m, nan peyi m Ayiti, pandan ke peyi m tou m ta renmen pou l vin yon yon lòt bagay, pou peyi m vin gen yon lòt imaj, pou peyi m devlope anfen, pou nouvèl Ayiti ke y ap mande a l kapab yon reyalite dekwa pou

Mwen gen konviksyon sa, se kretyèn mwen ye, se yon chwa ke m fè, se pa anyen ke yo enpoze m. Donk, nan kretyènte a, nou aprann sa ke gen yon lavi aprè lanmò. Mwen kwè l, mwen konnen tou se Jezi ki bay le salut, se pa ankenn sakrifis m pral fè, se pa ankenn zèv mwen ki pral fè ke Mwen gen sali an. Men, Jezi vin avèk de kòmandman, li ban mwen, m gen de prensip mwen sipoze respekte e pou m benefisye de lavi aprè lamò sa a. Mwen menm, mwen fè apèl a bon sans mwen. M pa ka viv jan m vle, m fè sa m vle, mwen, mwen. peche volontèman epi pou m konprann ke lè m fin mouri kounya e yo pral fè des aktivite pou mwen pou le repo de lam oubyen pou m ka gen aksè pandan ke m fin mouri non tout se jou avan la mò donk anvan m mouri sa fò m konnen ke gen prensip fò m konnen ke gen règleman fò m konnen ke gen e lòd ke Bondye te pase m enben fò m viv swivan yo pou m kapab e jwi. Lavi sa a, lavi etènèl sa a. Sa pa gen manti ladan l, se konsepsyon pa m, e mwen toujou ankouraje yon moun, si w gon lòd w ap mete, se pandan lavi w pou w mete l, paske lè w fin mouri, non, pa gen mwayen pou w fè anyen ankò. Se sa l ye.
Avan m mouri, mwen ta renmen yon grand aktris. Ayisyèn. Mwen ta renmen yon pi bon manman pou pitit mwen. Mwen ta renmen gen yon studio an Ayiti ki ofri tout bon sèvis. Mwen ta renmen pou lin kosmetik mwen an gen pi bon pwodui pou li nasyonal e entènasyonal. Mwen rele Gretty. Se pa sa m te di. Kisa, kisa nou rele senplisite? Eske se le fèt ke nou menm nou pa gen ankenn efò pou n fè ankò epi nou jwenn tout bagay tou pare? Poukisa mwen menm mwen ka pale konsa? Eske se paske mwen bay plis valè a tan? Paske n ap di m le tan sè de larjan. M gen anpil tan, m pa gen plis lajan vre si m pa itilize tan sa a bon esyan. E gen plis lajan pa itil mwen anyen si m pa gen tan pou m depanse lajan sa a, pou m fè l friktifye. Oke? Donk, senplisite a, ki sa l ye an reyalite? Senplisite a se dabò pran tan. pou ou fè bagay yo. Mwen renmen pran an egzanp, pa egzanp yon resèt ke w ap fè. E ou gen dwa di, pou pi rapid, an nou pase nan yon patisri, epi n achte yon desè, oubyen yon pla sale. Ok, nou chita ansanm, nou manje l, epi nou kontan, nou di, wow, nou ganye di tan, paske nou just achte l, epi nou chita, plap plap plap, nou manje l. Mwen envite w, chanje. Pwochèn fwa, pran tan. Epi an fami, di ke ou pral fè resèt sa a pito. Epi sa ap bat pat la, sa ap okipe pati. Sikre a, sa pou okipe dekorasyon an. Epi, sa pèmèt nou pase yon tan ansanm. Epi w ap gade souvni k ap vini, w ap gade ti anekdòt, n ap ri ansanm. Gade pou w wè, ant pase nan yon espas kote yo vann nan, ou jès pran l, ou vin lakay avè l, avèk kreye tan lakay ou pou nou fè l ansanm nan. Alalong, w ap wè, simante lyen yo fèt nan tan ke nou pran ansanm. E se pwoblèm sa jenerasyon kounye a vin pa genyen, tout bagay rapid. Se mete nan microwave chofe, alò ke diferans lan lè w prann pito nan yon kaswòl, ou mete engredyan yo ou menm, ou pran tan w ou goute l, li pa fouti menm. Donk senplisite sa nou bezwen retwouve l, paske se nan li ankò n ap rejwenn imanite a, paske nou pèdi sa. Tout moun prese, tout moun ap kouri, tout moun just ap wè enterè yo. Men lè nou pase tan ansanm, gon siman ki vin fè ke relasyon yo Yo rete pi solid. Wap wè jan nou fè zanmi fasil kounya son like, son kòmantè ki fè w konprann ou gon zanmi se konsa w pèdi l rapid tou. Men zanmi kote konn pran tan lontan ekri yon ti lèt e fè yon echanj, pran yon tan al wè l la, ou ka pi konte sou li, ou plis konn kote w ye. Donk atansyon a degradasyon sa ke teknoloji, ke avanse an pwogrè yo ap fè nan egzistans nou. Retounen nan senplisite, retounen nan bagay nòmal yo, retounen nan bagay ki pi pratik yo, ki ka pran nou un petit peu plus de tan sèt, men kap kreye e simante mye relasyon nou kòm moun. Tout afem gentan prepare wi. Sa yo pa de pou bo ayisyen m yo. Aransò, ze, koman nou rele l wòl dòg?
Anvan m mouri, m ta renmen vwayaje nan anpil peyi pou m te kab regle de bon zafè m avèk plizyè de nan fanmi m ki pi mal pase m.
Swisid tèlman vin fè pati de kotidyen nou, se kòm si m santi moun yo pa rann yo kont akèl pwen akote nou gen moun k ap rele alèd men silansyezman. Epi se aprè kou ke n ap di tèt nou, Woww, si m te prete plis atansyon, si m te suiv pi byen, m te ka wè ke entèl te deprime. Men, mwen vle raple nou ke se pa sèlman deprim ki konn lakoz yon moun suiside l. Gen anpil lòt rezon, e gen defwa se lawont, gen defwa se. Pè moun nan pè afwonte e zye moun akoz yon aksyon ke l poze, akoz de yon bagay ki te rive l, epi sa konn fè ke li tye tèt li. M panse ke s on erè e lè yon moun panse ke pa gen ankenn espwa pou li, m panse ke s on erè lè l panse ke kote l tonbe la, l pa ka releve. Nou tout gen pou n mouri e gen moun lanmò fè pè. Se nòmal wi, paske lanmò a se yon mistè li ye. Tout sa w pa konprann ki se yon mistè pou ou, se nòmal ke ou gen apreyansyon fas a li. E lefètke nou pa konn pèsonn ki retounen, bon ilèvre ke yo fè fim yo di w gen zonbi eksetera, men. Se sak fè w pè fantom, ou pè mò paske yo chanje nati donk pou ou menm ou pat sipoze ap fonksyone avè yo donk se sak fè tou an jeneral lèt imen li pè lanmò paske li pa konn kisa ki dèyè vwal sa lè w travèse li pa gon moun ki janm vin di l men kòman sa ye vrèman donk se nòmal se nòmal donk. M ka di wi an gwo, e m gen apreyansyon an menm jan avèk tout moun. M pa pè lanmò nan sans ke e m pè sa k ap vini apre. Non, m pa menm enkyete m de sa k ap vini apre vi ke m konnen fò l vini. E se konsa mwen menm mwen ta renmen tout moun wè l. Piske depi m fèt mwen konnen ke se destine m, piske m se yon mòtèl fò m mouri. Enben, m panse ke prensip lan se ta dwe viv, konsidere lavi a kòm yon kado, pwofite de kado a, epi konnen ke lè lè a rive, enben m ap fè cheminman. Se konsa mwen menm mwen pran l, m pa pral chèche lanmò a, m pa pral pwovoke l, m ap pran tout prekosyon, men m pa ka pè l tankou m ta di w m p ap viv paske m tèlman pè lanmò. Non. Mwen menm avan m mouri, mwen ta renmen pou Melchie Mekòb vini yon gran gran lekòl ki pran teritwa lan la e ke pou mwen, kòm si se plezi m pou m ap pataje konesans mwen avèk jèn peyi m. E mwen ta renmen gen yon gran espas pou m akeyi jèn, anm timoun, granmoun, pou mwen, kòm si pou yo epanouyi yo, gen espas pou. Ok, pou tout moun ka jwenn plas yo nan sosyete an. Donk se pi gran rèv pa m avan mwen mouri.
Viv paske nou pap gen yon dezyèm chans pou nou viv si se pa pandan nou nan lavi a ok map raple nou ke nou pa mèt tèt nou map raple nou ke souf la se yon kado ke li ye e tout sa nou wè nan yon moun ke nou kapab apresye nan li konnen ke nou menm nou ka travay sou nou pou nou vini sa tou. Pa anvye yon moun pou sa l genyen, apresye sa w genyen ou menm, se konsa w ap kòmanse adapte w e konprann ke ou ka travay pou w amelyore w, men ou pa bezwen rete fokis pou w ap gade lòt, lòt, lòt epi kounye a ou menm lavi pa w ap pase Tan an ap ekoule, ou pap ka retounen pwofite de li ankò. Fokis ou sou sa w ta renmen. Fokis ou sou sa w ka reyalize. Pa pran chay ki twò lou pou ou. Paske alafen, se ou menm k ap fatige, menm lè w ta reyalize sa w vle a apati de pil chay lou sa yo, ou pap ka gentan jwi yo paske w vin twò fatige. Men lè w viv ojou lejou, ou apresye sa w genyen, ou gen gratitid pou sa w resevwa, Ou vin viv avèk yon kalm. Ou vin trankil fas a sa k ka rive, paske lè sa w konnen ke nan sa k ap rive a, si m pa ka korije, si m pa ka chanje, men m kapab pote ti touch pa m nan e l ap pèmèt mwen ganye e an somèy, e an serenite, e an pè despri. E sa, li pa gen pri.